Bien-aimé dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nou salye w maten an dan le non de Jezikri de Nazarèt. Ou menm ki apèn abòne ak paj Facebook Jésus est la source de joie, ou menm ki apèn enskri nan chèn YouTube Jésus est la source de joie, nou salye w dan le non de Jezi e nou salye tout lòt moun ki toujou la avèk nou sou paj la nan whatsapp nou salyew a la glwa de Dye ou menm ki aksepte Jezi deja Bondye beniw ou menm ki poko aksepte Jezi Bondye beniw e nou vle ofriw Jezi maten an si ou ta renmen aksepte Jezi ekri nou nan whatsapp ki anba videyo a e wap antre an kontak avèk nou nap diw tout sa pou ou fè wap aksepte Jezi kòm sovè e nou pap kite ou. Konsa, lè w fin aksepte Jezi, men n ap akonpanye ou nan yon gwoup ki la pou sa, pou nou kapab kontinye fè etid biblik avèk ou, pou w kapab rete fèm, pou w kapab konnen plis sou Bondye ke w ap sèvi a. Byeneme dan le Senyè, maten an nou la pou nou kapab kontinye avèk seri kesyon repons nou te kòmanse madi an. Yè nou pa t. Kontinye, paske nou te gen yon pawòl enpòtan ke nou te vle pataje avèk yon moun ki te bezwen tande l. E maten an nou la pou nou kontinye avèk kesyon repons. Gen yon byeneme ki te poze nou yon kesyon, amèn alelouya, li te di ke kòman, malgre pa t yon videyo ke m te fè sou sa, men nou resevwa kesyon an, nou di Bondye mèsi paske nou te resevwa kesyon an, e nou pral pataje l avèk Alelouya tout moun, tout moun pral kapab tande repons ke nou bay sou kesyon sa ke Byeneme a poze a. Malgre nou pa konnen anyen, men nan sa Bondye mete sou kè nou nap pataje l. Li di kòman ou ka kite ògèy. Alelouya. Kòman ou ka kite ògèy. Sa vle di yon moun ki te ògeye, kòman l ka sispann ògeye, kòman l pa ògeye ankò. E m te soti pou m tal chèche premyèman, kisa ògèy ye? Kisa ògèy la ye? Ebyen, lè nan rechèch ke m te fè, mwen te chèche ki sa ògèy la ye selon labib, nou wè ke li ekri, nan rechèch m fè li di, dans le christianisme, il deziye un peche kapital. Peche kapital sa vle di son peche ki koz yon pakèt lòt peche. Ebyen, ògèy se yon peche kapital. Celui qui donne le sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres. Yon moun ki ògeye, se konsa l ye.

M ap rete nan pati anlè a, kote ke li di, Dans le christianisme, il dezigne un péché capital, celui qui donne le sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres de ne rien devoir à personne. Wi, ban m rete la. Ou tande? Yon moun ki ògeye. Ògèy la se sa, se lè w santi ou gon santiman anndan w ki fè w santi w pi enpòtan, ou plis pase yon lòt, ou plis konn pale pase yon lòt, ou plis konn ekri pase yon lòt. Kòm ou menm ou plis merite kado, ou merite pi gwo bonjou, ou merite, sa vle di depi ou santi ou gon santiman konsa anndan ou, se ògèy li ye, e ògèy la vin debouche sou yon pakèt lòt bagay. Men avan yè Bondye te tèlman pale avèk mwen sou ògèy, anpil fwa gen moun ki konn tèlman santi yo kòmsi y ap fè levanjil, ògèy konn antre, li fè w santi ou plis sanktifye ke yon lòt, ou plis sen ke yon lòt, kounye a ou menm vle ou pa vle pale a lòt moun. Rakonte bagay la ka rive, se sa ki fè fòk ou fè anpil atansyon. Kounye a m pa p rete sou sa, e gen yon kote m te gade ankò, yo di ke ògèy se absans dimilite. Ògèy se absans dimilite. Sa vle di yon moun ki ògeye, ou pa enb. Epi nou wè, m te ale, lè m fin gade, m fè rechèch sa m wè ki sa ògèy la ye. Kounye a mwen menm, m al chèche ki sa labib di sou ògèy, mwen al gade nan Jak 4. Nou te gade nan Jak 4 vèsè 6 gen anpil vèsè k pale sou ògèy. E Bondye li menm li pa vle wè moun ki ògeye ditou, ditou, ditou. Li toujou ap di moun ki leve tèt li l ap bese l e moun ki bese l ap leve. Se sa k fè ou pa dwe ògeye, chak fwa santiman sa vle vini, kouri dèyè l paske Bondye li menm li pap fè Bondye plezi e Bondye pap tolere yon moun ki ògeye bò kote l. Amèn. Jak 4, vèsè 6, li di, Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Ecriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On moun ou ògeye, Bondye ap desann ou, on moun ki humble, l ap leve ou. E, m ap rive yon lòt kote pou m di ou ke fòk ou chèche plis chak jou imilite, A tèl pwen menm lè w ap pale fòk ou fè anpil atansyon a tèl pwen lè w ap pale. Lè w ap pale, w ap pale de demen, ou tèlman konnen demen an li menm li pa sou kont ou, ou ap chèche imilite, fòk ou toujou di si Dye le ve, demen si Dye le ve. Poukisa nou di sa? Paske nan menm chapit 4 la, Jak 4 la, 14 la li di ke

Bondye li menm li pa vle wè moun ki ògeye, e kounye a la, ou pral konnen kòman ou kapab detwi sa lakay ou, kòman ou kapab konbat li, ou kapab chase li, ou kapab, jan Byeneme a te poze kesyon, kòman ou kapab kite ògèy menm si l ap toujou la, men se yon goumen, se yon lit, chak fwa l vini ou pouse l, chak fwa l vini ou repouse l, chak fwa li vini ou chase, ou chase li avèk bon konpòteman, kòmsi avèk bon santiman, alò ògèy la ki santiman li ye? Se santiman pou fè w santi w plis enpòtan, enben piske ou menm ou pa bezwen l nan lavi w, Lèw wè santiman parèt, amen alelouya, ki vle fè w santi w plis enpòtan ke yon lòt moun, epi ou priye, wap priye nan kèw wap di Senyè pa kite sam pa sa vre, epi sa ògèy ap fèw fè a ou pa fèl, donk depi se yon santiman konsa kap pale anndan w, ou chasel ou pa dakò l, ou menm se pou kapab humble, paske Dieu resiste aux orgueilleux, men il fait grace aux humbles, Bondye ap leve tout moun ki bese yo, e lap bese tout moun ki leve tèt yo, donk byeneme dan le Senyè kite poze kesyon an, m pral fon jan pou m chèche Kote ou ye pou m kapab ekri w pou m fè w al gade videyo a pou w wè kòman yon moun kapab detwi sa lakay li ou kapab konbat li ou kapab chase l lakay ou amen ke Bondye beni w si le Senyè vle n ap avanse plis sou sa sou ògèy la a la glwa de Dye Bondye beni w bòn jounen avèk Jezi.